pale la nou tande ke gen plizyè zòn nan moman sa e gentan gen kawotchou kap boule la gentan gen plizyè kawotchou nan plizyè sektè kap boule la nan moman nap pale la e nap salye Salomon Richardson Guy gen poul rejwenn nou mesye nou salye nou une fwa de pli ebyen nou di nou bonswa.
Bon zizini, bon joujou dan nap tande di ki pral leve moun la talè nap tande tout entènot moun afè bon TV nap tande tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan nou trè kontan pou nou rantre lakay ou jodi jedi 17 oktòb nou kapab di pa gen dòmi nan zye nap veye nap gade nap tann nan plizyè kote nou kapab di gentan barikade anpil kawoutchou ap boule bon joujou dan.

Nou ap pati la evidan anvan nou antre avèk Guy Marie ki pral vini avèk premye imaj 17 oktòb la pou nou men pou le moman nou kapab di evidan nou pral pale yon 17 oktòb ki anonse ki sèten nou menm tande plizyè anbasad yo kòmanse ap fè presyon.
Genyen plizyè kote la. Kawoutchou deja ap boule la, medam mesye, jan n ap swiv la. E ban nou salye Guy. Guy map salye w. Wala nap salye Guy malerezman ki poko kapab tande nou jan nap swiv la medam mesye. E aktyèlman nou kapab wè dife gentan gen dife deja trè tou la e nan lè sa kawoutchouk gentan ap boule la. E lè nou pale de Guy nan zòn Guy ye an e Salomon nan ki kote misye egzakteman e lè nou moutre imaj sa yo la. Ebyen, Jimmy, nou kapab di, depi mèkredi 16 oktòb, depatman Grandans la te gen nan pran di nan vil Okay. Lè n ap pale de Okay, depatman Sid la, nou kapab di ki gen tan la anba kawoutchou pandan n ap pale la. Depatman Sid la, ebyen, popilasyon kòmanse, kòmanse avèk kesyon operasyon pa gen dòmi nan je. Ebyen operasyon pa gen dòmi nan veye, nap veye 17 ans, nap kanpe an granmoun, nap gade pou wè kòman nou pap an afè avèk ni Garry Conille, ni CPT, ni ansanm de moun sa yo, men nou ap nou ap fon batay pou mande pou nou chanbade sistèm nan. La ankò Jimmy, nou kapab di popilasyon an kap prepare l, mwen kapab di w, ebyen pou mwen yo kapab foule makadam nan un peu plus kala. kote n ap deja an dirèk an live nan lari a avèk an plizyè kote nou konnen plizyè kote ap genyen mouvman an dan peyi a men pou le moman la tou e nou kapab di joudan gen anpil kwen kote la yo aprann nou gen anpil tire anpil kout bal ap chante nan lannuit 16 oktòb pandan n ap pale la joudan.

Wi, men yo pale tou gen de lòt kote tou moun yo di kote anpil kout bal ap chante nan lannuit 16 pou rive 17 oktòb an, nou poko konnen pi nou wè Carlos Hercule ki se minis jistis lan ki li menm moute nan radyo plizyè radyo jodi a ki anonse yo pral fè manda, manda bon m pa konprann ankò kòman fè yon manda kont bandi, nou konnen tout bandi sa yo gen manda deja dèyè yo pi nou èske se. Alo, alo? Rete nan 17 la, pa nan manda, nan 17. Wi, wi, n ap toujou nan 17 la, Jimmy. Non, n ap pale kòman mesye yo panike, n ap pale kòman pouvwa an, pouvwa an panike pou 17 la, Jimmy. N ap rete nan kalòt Èki lan, ki yo menm ki panike, li depale, li repale. Kote misye t ap pale, gen plizyè manda, kòmanse vin fè moun pè. E ou menm tande li menm di, gen de bandi se yo t yo ya met manda dèyè yo, e nan yo di a yo banda de etazini. La ou wè pouvwa a panike, kalòt nèg ki sove byen pale, gouvènman fè plizyè rankont, e ou te tande avoka mèt Michel ki te pòt pawòl fè, li di gen 13 milyon de goud ke gouvènman an debloke, e bagay sa ki te fè anpil pale anpil. Lòt rele Stivòl te bezwen lajan di men e yo tande minis finans lan di l pap debloke kòb pou kesyon dezòd pou kesyon woy woy men bagay sa ap estomake l ki fè wè ekip le Stivòl te CPT a yo mande pou yo retire minis finans lan di men pa rapò yo pa jwenn lajan ase pou yo bay lari a pou yo fè modere ansanm de moun nan pou anpeche manifestasyon jiskaprezan pandan n ap pale la.

E pou nou mete moun nou bezwen ki ka dirije peyi a tout bon, se konsa l ye. Mobilizasyon se nan tout peyi a l ye. Ou menm ki pa dakò avèk jan moun sa ap dirije peyi a, fòk ou pran bouton w la. Y ap tann ou nan tout kote. Si w nan sid, ou konn kote pou w ale. Si w nan Grandans, ou konnen fò Vijeni, Guy Philippe ap la, fòk nou la. Nan wès ta la, nou deja konnen se. E anba limyè wouj la li epi Dèlma 32 dòk le pnh yap tann tout moun nan 17 la fòk li reyisi epi nap tann tout moun pou nou kapab al foule beton di avèk nou la di kòman sa ye bò kote nou.

Mwen de Mapou, e sa se trèt youn nan kafou pou antre lakomin Bidjòb depi de Chantal, epi answit e kafou pou monte 4 semen. La deja e kawotchou toupatou, dife agoch adwat, e pou monte 4 semen an la se preparasyon e map gade misye deja ap fè, donk m panse ke nan kèlke minit kap vini la, donk m panse e Okay.

Bon wi se sa l ye ou te di kòman sa ye la nan okay divès jèn gason la gentan nan plizyè kote la kafou 4 chemè bon depi w sou kafou 4 chemè ou gentan wè ki kote kafou pou ta jounen nan tòbèk la piwa yo la se plizyè kote nan sid. Ya ya wi se plizyè kote la grandans menm jan an tou tout blòk kafou zaboka blo ki pandan tout jounen a yè mèkredi a bon pòtoprens nan li menm menm menm konnen se gran mobilizasyon tout a yè a la a yè mèkredi a la genyen yon ekip fren an ki bay konferans de près pou di yo detèmine yo lanse apèl pou tout moun vin rejwenn yo nan batay sa la, fò m di w se mobilizasyon sa se tout kote li ap fèt la, se yon fason pou n wè kòman nou kapab di non parapò avèk jan nèg sa yo ap dirije peyi a, pase li pa bon ditou jan nèg sa yo ye la, yo pa ba moun regle anyen pou yo, jan dominiken ap fè ini yon seri de ayisyen la, ou wè youn ladan l pa t gen anyen, ou wè yo fè yon seri de bagay, se goumen y ap goumen antre yo menm, li kwè li enpòtan la pou nou fè. Peyi sa a gen yon lòt chanjman ladan l, yon lòt moun pou nou mete vin dirije leta sa a paske moun ki la yo nou gen tan konnen e p ap itil nou anyen. Wi, mobilizasyon an se sa l ye. Nou gen tan nan tout lari la, plizyè kote la, moun gen tan nan lari la, gen tire tou kèk kote la tou nan zòn metwopolitèn nan, plizyè kote la nan peyi a. Salomon.
Antouka, n ap gade imaj yo, n ap gade imaj yo la medam mesye, se si e sèten nou pa rete sou dife a twò lontan, evidaman ou kapab konprann rezo sosyo yo on ti jan trè frajil men brèf, gen yon bagay ki enpòtan in fwa de pli n ap mande popilasyon an leve kanpe pran responsabilite yo e fò nou di l, fò nou di l an kèlke sòt nou gen plizyè zanmi ke nou pale avèk yo nou di w ke nou si jamè ou ta vle fon ti pale avèk nou gen posibilite pou nou modife vwa w paske gen kèk moun ki vle pale gen kèk moun ki gen kèk enfo. E a se moman la yo pa ta vle vwa yo parèt ofisyèlman men nou kapab toujou modifye l. E se nan kad sa ke nou gen, nou te gen chans pale ak zanmi sa, misye di nou okontrè, misye di n se pou pèp la leve kanpe medam mesye, se pou nou leve kanpe, pa bliye pral gen eleksyon la ozetazini, e sa kap pase an Ayiti a se su e sèten sa ap ba yo pwoblèm, donk se meyè moman pou n pwofite fè. Tout sa n te gen pou n fè. Jodi a la, jodi 17 la, atè a pa ka dous. Atè a pa ka. Fòk gen mouvman tout bon. Se pou nou branle, se pou nou souke peyi a yon fason pou nou voye yon mesaj bay gouvènman sa dirèkteman ki pa yon gouvènman, yon fason pou nou di ke yo pap kapab vin fè krim sou nou. Yo pap kapab vin fè masak sou nou. Ase sètase. Jan nou toujou di l, si nan peyi etranje y ap imilye nou, nou pa santi nou byen, nou pa alèz, y ap depòte nou, lakay pa nou, nou sipoze granmoun, nou sipoze alèz, enben se nan kad sa nou di tout moun pa bezwen konn ki kote w soti, voye mesaj lan, leve kanpe, vibre peyi a pou nou, paske jodi a la Ayiti sa se li k pa nou. Nou pa gen peyi de rechanj, nou toujou ap di l. Nou toujou ap di l men sèt fwa si yo moutre nou l. Lè nou deyò, nou santi nou tankou ekip moun e se de pasaj nou ye. Nou la senpleman konkou esklav pou travay, travay, travay. Pandansetan, yo menm ankò, yo kenbe peyi pa nou an, y ap kraze l. Èske l kapab konsa? Non, l pa ka konsa, medam mesye. Nou nan peyi etranje, se travay, mouri. Travay peye bil. Donk nou ta vle vin envèsti ti rès la n ap pote l pou peyi nou, ti rès la e pou nou fè peyi pa nou an tou. Ban nou evite w tande ti eksè sa kèlke segond medam mesye nan kad zanmi an ki di nou leve kanpe okontrè, okontrè pandan yo gen eleksyon lakay yo la ebyen yo pa ka fè krim ke yo ta vle fè l la.
Mobilize! Pa lage paske Depatman Deta, Mezon Blanch, yo pap ka sipòte yon ben de san fèt an Ayiti la avan eleksyon an. Jou sa yo kap vini la avan eleksyon yo se meyè opòtinite pou pèp ayisyen fè sa gen pou fèt la. Kontinye motive moun yo, kontinye fè mesaj la pase, di moun yo kèlkeswa sa yap fè pou repouse yo, frape pi fò, yo pap aksepte nèg yo fè beny de san, li pa bon eleksyon pral fèt la, se ti fenèt sa, ti espas sa nou genyen la avan eleksyon pou nou fè sa ki gen pou fèt la, pou sove Ayiti. Mèsi. Fè mesaj la pase silvouplè. Se pou yo kontinye mobilize. pa lage paske depatman deta, mezon blanch yo pap ka sipòte yon ben de san fèt an Ayiti la avan eleksyon an. Jou sa yo kap vini la avan eleksyon yo se meyè opòtinite pou pèp ayisyen fè sa ki pou fèt la. Vwala mesye dam se jan nap vwala se jan nap tande la se meyè moman pou nou pwofite e fè sa nou gen poun fè an Salomon nap raple ke pou Ayiti te fèt 1804 te gen anpil pwoblèm an Frans enben nou te tou pwofite okazyon an pou nou chase yo pou nou mete yo deyò pou nou bat yo enben jodi a la pandan yo gen pwoblèm lakay yo yo pral gen eleksyon lakay yo enben nou menm tou se pou nou koresponn ak pinèz e ak karann ak viris ak espyon nou gen anndan peyi a se pou nou chase yo mesye Wi Salomon Richardson. Ebyen, Jimmy nap pale la tou o nivo de latibonit lan ya pran nou tou. Ebyen latibonit gen plizyè moun la kap pare la pou yo pran lari a o nivo de senmak osi gen plizyè moun tou kap pare pou yo pran lari a nan depatman latibonit lan nan gonayiv nan komin senmak gen plizyè moun ebyen yo gentan ap pare pou nan komin senmak pou yo pran lari a. Nou kapab di di gen plizyè kote la k ap prepare yo, sa vle di n ap tann pati la pou yon jounen tèt chaje, kote anpil magazen, anpil makèt di men moun yo te bwote, t ap bwote bagay pou wè kòman pou yo te kapab evite jounen sa, men nou wè se yon jounen. Epi mwen fè yon remak tou nan lari a, Depi, e pa depi yè 16 la, depi e madi 15 oktòb, konn gen anbouteyaj onivo de Dèlma, e lè w ap fè moute Dèlma a Petyonvil tou ye, ebyen konn gen yon blokis tèt chaje. Men depi madi pou al rive yè, yè mèkredi 16 oktòb la, mwen kapab di w Jimmy, ou pa, ou gen mwens machin nan lari a. Akoz de 17 oktòb la, ou gen mwens machin frekante lari a, ou gen mwens blokis nan lari a. E gen anpil lekòl tou Jimmy, Ebyen yo bon tan di parèy yo, ebyen vandredi ou konnen si yo mèt voye timoun yo vin lekòl, ebyen pou evite pa konn sa kapab genyen apre 17 la. Sa vle di yon sitiyasyon ki panik, ki bay anpil kè sote. Kote mwen di ou Jimmy, anpil moun, nou kapab di nan plizyè makèt ke nou vizite, moun yo se bwote y ap bwote ou wè pa rapò avèk 17 la yo anonse. Yo di se yon jounen y ap sote lakay yo, men gen moun ki di y ap sote lakay yo pou moun. ki pa renmen zak atis sa yo, men gen anpil moun tou di mi, kòm yo konnen y ap pran lari, y ap tounen bay lakay yo tou, enben fè ti makèt yo pou yo konnen y ap fè jounen nan lari, enben pitit yo, enben y ap gen yon dekwa pou y ap manje. La m kapab di w di mi se yon sitiyasyon ki bay anpil panik onivo de peyi a la, menm di w de menm anbasad yo. Anbasad yo ranfòse sekirite yo, enben gen gwo panik pou w tande delegasyon amerikèn gentan antre anndan peyi a. Yo pale de Brian Secoy ki gentan antre jodi a la pou vin pale avèk mesye yo pou l di mesye yo atansyon pandan n ap goumen nou divize pandan ke nou youn ap chite sou lòt pandan ke nou tout dèyè pouvwa ebyen gen yon menas ki pandye la ansanm de moun ki yo menm ki vle chanba de sistèm nan si nou si e sèlman si nou pa met tèt nou ansanm nou fè yon sanble la ebyen nou kapab di n ap pèdi pouvwa e lè sa popilasyon an ap chase n Brian Secoy la ki wè yon danje. ki oblije pran on ti avyon pou vin pale avèk esklav ak salon yo t sou l yo, men pa rapò avèk mouvman 17 la, paske li anonse sa k pral gen la, men yo menm tou yo pran yon sot tou di mi, pou yo gentan vin pale avèk tyoul yo esklav yo, ou wè kòman, yo pa met tèt ansanm. Nou kapab di e joudan Guy, sitiyasyon pral konplike, difisil pandan n ap pale la.

Ou pou ke Franky Bois ni Kòmsim kite vila dakèy, ou tande nèg CP yo bay lòd, vandredi demen an la, yo pral enstale Konsèy Elektoral Pwovizwa a. Sa vle di nèg sa yo se lòd yo t ap tann nan men patwon yo, nan men bòs yo pou yo kapab aji. Sa vle di, sa montre klè ke moun ki la yo se pa bagay pa nou y ap regle, se bagay moun ki nan kominote entènasyonal la, pou nou pa di anba ameriken oubyen anbasad amerikèn. Misye an estime kite rankont li fin fè vila dakèy pou ke li mete lòd pa rapò a dezòd ki gen ant Mississippi epi Gary Conille, ale ale ou tande gwo nòt ki sòti, yo pral enstale manm KEP yo vandredi demen an la, sa vle di se tchoul moun sa yo se lòd yo tap tann nan men bòs yo. Men janm di a la, sa pap dekouraje yon seri de moun, batay la lap kontinye, pa gen kanpe nan batay sa, nou kwè ke se batay pou nou batay pou nou kapab delivre peyi sa anba sa l ye la jounen jodi a, anba yon seri de restavèk tchoul nou genyen la pa bò isit Jimmy. Non men se tout bagay sa yo ki revoltan medam mesye wap gade jodia la cpt an pran pòz yap goumen avèk Garry Conille pandan se tan yo tout yo gen mèt nou te toujou dil yo tout yo gen bòs yo wap gade ke jisteman yon reprezantan ameriken mesye mesye pran avyon pran avyon an prive jis yon sekond frèm pran avyon deplase pran avyon prese prese poul vin bay nèg sa yo lòd Pandansetan moun ap mouri nan peyi a maten midi swa anyen pa jann fèt en kounya la swadizan mesye sa ok la ki nan swadizan nan gouvènman sa poukisa o mwen yo pa di olye ke nou kanpe avèk anbasad amerikèn olye ke nap pran lòd nan men yo an nou fon bagay pou peyi an pa gen bagay konsa medam mesye se youn nan rezon nou di teknikman Nou ta sipoze kase tèt vòlè sa yo. Se sa yo rele trèt la. Trèt sa yo, se pou nou kase tèt yo. Se pou nou retire yo la. Paske se yo k koz Ayiti. Se yo menm ke yo ti sistèm pouriti sa a itilize. Lè nou di jodi a la, se operasyon kraze sistèm sa. Jodi a la, wi, se pòt la k ouvri. Nou ouvri pòt la, yon fason pou nou di nou bouke. Ase, twòp enjerans, medam mesye. E wi.
Ee Jimmy, kòm mwen te pwomèt nou depi mwen chache enfòmasyon pou petèt popilasyon an gen okouran de sa k ap pase nan sid peyi Dayiti, donk mesye òganizatè yo, yo pa vle pale, yo pa vle pale, sitou ou konnen kòman sa te ye sou Ariel, donk yo fè ti te manda e bare kantite presyon ki te gen sou Ariel, donk m panse ke se rezon sa k fè petèt ke misye pa vle pale, men an. Yo pa bezwen pale, nou vle pou yo fè aksyon Guy, yo pa bezwen pale, bon m panse okontrè nou pale twòp mesye, nou pale twòp, jodi a la dyaspora pèp ayisyen pa vle moun pale pou li, li vle aksyon, se aksyon nou bezwen okontrè, ti mesye nou salye yo, nou salye yo, e jwèt pou yo.
Yo retire salitasyon an, men nèg yo se kòmsi yo kache yo kache paske ki pwoblèm nan ki sa pwoblèm nan ye revandikasyon y ap revandikasyon pa yo a se revandikasyon lapolis e ou imajine yon revandikasyon ki revye menm polisye yo dedwa e polisye yo menm y ap kouri dèyè yo y ap tire sou yo donk avèk tout sa w sonje ki te pase deja avèk Ariel yo.

M pa gen pwoblèm voye vwòs la nou pa pranl an dirèk api a se moman la map modifye ok okazou si yo ta vle fon ti pale men sak pi enpòtan pou nou mesye m salye nou travay travay pou peyi nou paske jodi a la se de avni nou nap pale la yo bezwen pran ayiti fèl tounen yon sèl avèk la repiblik dominikèn ok tande sa.
M te di wè kalite moun ki pran lari aswè a paske se yon seri de jèn entèlektyèl, yon seri de jèn pwofesyonèl. Mande tout lougawou, mande tout, m fè yon apèl a tout lougawou, tout sanprèl pou tout nan lari nèt la. Jodi a la, tout bagay legal. Men non, se serye, m sezi wè yon seri de moun ke w pa ta imajine, de moun kòmsi, lè w ap pale de manifestasyon, w ap pale de revolisyon ki te toujou rive. Kache lakay yo, ki sa yo pa t janm te di yo anyen. E aswè, alò maten an, m wè tout moun sa yo deyò e y ap fè mobilizasyon epi mete kawotchou, mete dife, donk an siy de pwotestasyon. Donk m panse ke jodi a, e sa k ap pase la a, se pa bagay ki petèt konsène yon sèl moun, se bagay ki regade tout e 12 milyon abitan, paske nou an difikilte, nou prive de tout dwa de baz yo, kòm nou toujou di, kòm nou toujou ap repete l, nou prive de tout dwa lòt nasyon yo genyen. Mwen panse jodi a la, nesesite pou nou batay pou nou rechache dwa de baz nou yo, batay pou nou chache wè kòman n kapab genyen, regagnen sa rele dwa inalienab nou yo, mwen panse sa revè nou de dwa. Donk, si sa a, m panse se yon trè bon, yon trè, yon sit ki ekstrèmeman enteresan. Lè w ap gade yon seri de moun ke m konnen kòm, kòm yon seri de jèn entèl, yon seri de jèn etidyan, jèn entèlektyèl, jèn pwofesyonèl ki di tèt yo jodi a, sa a vle di kèlke choz pou yo. Yo p ap kite lòt moun pran lari pou yo. Yo deside yo menm nan sid peyi a pran lari pou rechache diyite yo, rechache prestij yo. Paske mwen m sot di sa avè w talè a la,

Entelektyèl kòm mwen toujou di l, aprèzavwa filozofe, il fo filozofe pou lèzot. Donk batay pou nou chase ekite a, se batay sitou ki batay ki regade sitou klas sa rele elit entelektyèl la. Donk m panse la a se ba yon bon siy. Men, akote de sa, m vle atire atansyon tout moun k ap tande m nan minit lan la, nan minit sa la, pou m di nou ke E nou gen yon obligasyon. Obligasyon an se fè batay n ap fè la apati de 17 oktòb sa a. Se pa paske l ap ba nou rezilta menm jou a, se pa paske l ap ba nou rezilta nan demen. Men, sa nou angaje nou ladan l la jodi a la, li kapab pran yon mwa, li kapab pran de mwa, li kapab pran twa mwa. Men avèk objektif l ap bay yon rezilta dirab Kote ke nou toujou di l, timoun k ap vin demen yo p ap eritye de sa n ap viv jodi a. Ou wè, 17 oktòb k ap vini yo la, se 17 oktòb kote pral gen gwo konferans, kote pral gen fèt. Men se pa yon 17 oktòb kote ke nou pral pran lari pou n al goumen kont yon seri de machann peyi, kont yon seri de restavèk. Tankou w di misye di sa talè a la, kouman w pral konprann jodi a, Li bay koni de difikilte li nan pwoblèm avèk CP epi patwon yo vin mete tèt yo lè 2 chita paske yo pap k travay. Sou do Ayiti.
Sou do Ayiti. Sou do Ayiti. Vwala. Yo y ap. Sou do Ayiti. Donk m panse ke lè n ap pale m ap swiv yon seri de moun k ap tire sou Guy Philippe men m gentan wè enterè yo. Lè se pa w yo wè nan enterè w wè patwon yo nan enterè a. Paske yo gentan konnen si si. Ta gen yon lòt Leta, yon Leta kote ki baze sou kesyon ekite, yon Leta kote ki baze sou lajistis sosyal. Yo p ap pale k Ayiti yo menm paske yo tèlman gen kontansye avèk lajistis ayisyèn, se kache yo pral kache nan peyi etranje. Paske yo di men kisa kesyon an ye pou nouzòt ann Ayiti. Pi gwo metye yon Ayisyen ann Ayiti se politik. Se politisyen pou l politisyen pou l se pi gwo metye l. Donk sa vle di kesyon agrikilti pa dwe w ap gade tout agwonòm Ayiti se politik yo fè. Tout nèg ki fè jeni sivil yo antre nan lapolitik. Tout nèg tout nèg ki antre nan lapolitik. Donk sa vle di si Ayisyen youn kote gen pi gwo avantaj kote gen pi gwo dil nan peyi a se kesyon politik li ye e pa lòt ke sa.

Wi vwala nou oblije sonnen lanbi an sou demand e popilasyon mesye fò nou motive popilasyon an se yok mande nou sonnen lanbi an pou yo motive popilasyon an sa kap dòmi nan moman sa moun pa ta dwe menm nan dòmi e mesye nou paka nan dòmi nou dòmi twòp e wi an nou avanse.
Wi Jimmy, m panse ke la polis ayisyèn, lame peyi nou an, lame dayiti nou an, jèn gason ki nan besap nou yo, jèn fanm ki nan besap nou yo, M panse ke batay sa se yon batay ki konsène yo. Batay sa se yon batay ki revyen yo de dwa. Fòk nou sispann kite wo kòmandman lapolis la fè nou tire sou pwòp frè avèk sè nou k ap manifeste pou dlo, pwòp frè nou avèk sè nou k ap manifeste pou elektrisite ke Dimitri Vorbe vòlè ap touche nan Florid et et zòv sa yo wi yo ba nou fè lè yap pale de enstrimentalize yo enstrimentalize nou pou fè bonè enperyalis la bonè oligak kowonpi yo ou imajine w wi jodia la di nou ki vòt pa an Ayiti li gen anviwon 20 milyon dola ameriken yo bay 8 milyon dola avè sendika edh la li menm li gen 10 milyon 12 milyon nan men l 12 milyon gen nan men l la li peye laprès ladan l pou laprès pa pale de kesyon elektrisite e la se sa ki grav la E se la a nou menm kap manifeste nou dwe konprann ident, nou dwe kòmanse ka idantifye èlmi nou yo. Hein? Donk batay pou nou jwenn kouran 24 sou 24 la li rive nou dedwa. Batay pou nou jwenn sant de sante rive nou dedwa. Batay pou nou jwenn lekòl gratis la ke konstitisyon 1987 la mansyone l la li rive nou dedwa. Batay pou n jwenn lwazi yo jwenn de dwa. Batay pou n jwenn tèren foutbòl, pou n jwenn fòmatè pou fòme nou. Batay pou nou gen yon seri de bèl jwè foutbòl ann Ayiti yo jwenn de dwa. Batay pou nou jwenn manje pou nou manje, pou nou sispann lage kò nou nan pwostitisyon, pou nou sispann bran zam pou n al chache manje, li rezime nou de dwa. E batay sa a se li k lanse aswè a. Li pa lanse paske l ap ba, li otomatik ap, li otomatikman l ap bay yon rezilta aswè a. Men li deklenche pou l bay rezilta nan yon mwa, nan de mwa, nan twa mwa, jiskaske 12 milyon abitan an va pran konsyans. E lè sa a, nou va pran direksyon palè nasyonal, n ap pran direksyon vilaj dakèy. E moun sa yo p ap gen menm chans pou yo gentan pran avyon pou yo ale. Sinon, Arete yo, jije yo paske yo trayi nasyon an, yo trayi san ansyen yo, zansèt nou yo ki te batay pou te ba nou peyi sa kòm eritaj. Donk sa kap fèt la la a, se pa batay Jimmy sèlman, se pa batay mwen, se pa batay Salomon ni Jourdan, se batay nou tout li ye, konsène nou tout. Pa kite moun divize nou, pa kite pèsòn moun antre nan lojik pou yo divize nou, ap di nou nou pa dakò avèk Guy Philippe, nou pa dakò ak tèl bagay, non pa okipe moun, sa ki enpòtan jodi a se rejwenn Guy Philippe, Guy Philippe rejwenn nou pou nou fè yon sèl batay pou nou sove peyi a, ensanse pa konnen si pitit yo gen pou yo viktim, gen pou yo soufri de sa kap vini demen yo. Yon jou wap konprann paske eritaj sa son eritaj ki trè danjre ki trè danjre pou timoun kap vini an yo lè nou pa degaje nou jodia la pou nou batay pou nou sove sak dwe sove e fè ke timoun kap vini an yo pa pral pran desepsyon repiblik dominikèn timoun kap vini an yo pa pral pran desepsyon nan men trump timoun kap vini an yo pa pral fè pwostitisyon pou yo manje timoun kap vini an yo pa pral pran zam e jodia nou konstate sa kap pase. Lè n ap gade dosye k ap pase avèk 400 mawozo e flannè a k ap remèt 5 mil dola, e se iresponsablite sitwayen yo, se sa, se iresponsablite Leta a wi, iresponsablite otorite yo, sitou direktè lekòl kou òganis yo. Lekòl ouvri jodi a la, si paran an pa gen lajan pou l pote lekòl la, paske moun yo pa p ka antre, donk fò nou santi se yon konplo enperyalis. Konplo pa anyen ke konplo enperyalis yo. Donk nou gen nesesite jodi a pou nou chanba de sistèm nan. Nou gen nesesite jodi a pou nou pran angajman nou an men. Paske li pa fè inè di maten, men di minen yon mikwo. Li pa fè inè, mwen menm nan lari a. Men nou tout pran angajman nou ke popilasyon ayisyèn an konsyan de sa. Ke nou konsyan de sa. Nou prale demen maten, timoun k ap vini an, pa kite yo. An nou goumen pou yo pa evite deboule kawotchou ankò. Hein ansyen de potestasyon an nou pa kite yo goumen ankò nan kesyon pran radyo tout la jounen se pa se se petèt nou ta kapab fè yon lòt emisyon kiltirèl nou ta kapab fè yon lòt emisyon sou agrikilti nou ta kapab fè yon lòt emisyon sou la kesyon de ledikasyon men se pa emisyon sa nou ta pral fè aswè a la donk papa Dessalines te gentan fè batay sa pou nou deja. Hein? Li te retire pantal sa pou nou deja. Se pa la petèt yon moman apre 200 konbyen ane pou jodi a pou nou tap kontinye nan yon betiz parèy. Donk m panse nesesite pou nou revolu, pou nou pou nou batay, nesesite pou nou konjige nou ansanm pou nou sove diyite, prestij, souverènte nasyon an rive nou tout Ayisyen de dwa. Paske lè y ap gade nou, yo gade nou tout mal. Kote rich, kote pòv. Kote wouj, kote nwa. Yo gade nou tout mal. Angaje nou jodi a pou nou chanje sa a. Dyaspora anvi retounen lakay li. Timoun yo anvi al lekòl. Malerezman, lekòl tèt nèg. Tèlman enperyalis la byen travay pwogram li. Hein lekòl tèt nèg e nou konnen tanvol edikasyon tanvol la nasyon yo yo anpeche timoun yo antre lekòl e yo lage nan lari a hein si se pa petèt kèk ra bon samariten ki pase men pòt kèk grenn ladan yo rès la se se se de se chèf de gang yo oblije rejwenn.
Wala mesye pandan nap pale la nap raple medam mesye gen kanmenm plizyè lòt òganizasyon ki a ki antre nan batay lan tou nan kad manifestasyon an men an menm tan tou fò nou di fò nou pridan hein. Fò nou pridan gen anpil espyon ki ap pran pòz sòti yo pou al fè lòt afè pa yo men brèf e Salomon gen plizyè lòt gwoup mesye e ki ap nan lari sa vle di ke nou menm dun manyè ou dun ot jodi a la e pòt la ouvri ou fason pou nou di fòk nou libere peyi dayiti kle a e nan men nou l ye e wi mesye.

Wi si pa gen domi jan sou di a la se tout moun ki dwe pote kole kèlkeswa kote ou ye kèlkeswa kote ou ye fòk ou vini a pou tann nou la sou nan dizon metwopolitèn nan rasanbleman an se nan anba limyè wouj epi kafou dèlma 32 epi yap pase pran anba limyè wouj yap pase pran dèlma 32 pou moute otowout dèlma pou al di non pou al di non avèk fason ke moun sa ap viv la nou toujou di nou konn fò nou di menm bagay ankò pou nou di nou pa bezwen moun sa yo si se guy philippe ki ka dirije peyi a pou nou bay guy philippe pouvwa se sa bagay la ye se nan tout. peyi a batay sa li ap kontinye janm di a la revè a ale jwenn batay la tou se yo tout kap fè yon sèl la yo tout kap travay ansanm la pou yon jounen 17 tan la ansanm avèk frè tou sa malgre sa ou konnen kèk tansyon ki ap fèt yon fason pou yo kapab fè jounen an pa reyisi men nou konnen moun sa yo gen deja nou konnen nou pa rive yon fason pou nou kapab di yo sa yo panse a li pap posib. Efektivman, jounen an pa ka pa reyisi. Tout moun ap deja mobilize pou jounen sa a, Jimmy Salomon. Salomon, banm yon segond, banm yon segond. Antouka, ann voye mesaj sa dirèkteman bay sipòtè Lavalas yo. Paske, jodi a la, pa dwe gen moun k ap sipòte Lavalas. Pa dwe gen moun k ap sipòte Lavalas. Èske ou tande? Pa dwe gen moun k ap sipòte phtk. Pa dwe gen moun k ap sipòte lòt gwoup. Nou dwe sipòte Ayiti la. Eske n tande? Mesye lavalas yo jodi a la sa k ap fèt la se pa yon pwoblèm kont lavalas. Se pou nou met sa nan tèt nou. Nou pa ka pi renmen lavalas ke Ayiti. Nou pa ka pi renmen lavalas Ayiti. Nou pa ka pi renmen phtk ke Ayiti. Se nou pa ka plis divalyeris ke Ayiti. Jodi a la gen konplo. Konplo pli o nivo pou disparèt peyi a. Pou disparèt nasyon Ayisyèn nan. Donk, jodi a la mesye, m ap mande tout moun sans eksepsyon, m pa bese konn kiyès ou ye, leve kanpe pou pran lari. Pa pran lari pou lidè, pran lari a pou peyi a. An nou pran lari a pou peyi a pou nou di konplo sa p ap pase. Se la pou ye. Pa gen kesyon lavalas, phtk, bagay sa yo pa enterese nou. Jodi a se nou tout ki nan pwoblèm, leve kanpe pou nou di ke nou pap kite Ayiti rete anba zong moun sa yo. Lavalas ap fè konplo, phtk ap fè konplo, yo tout yo gen menm bòs, yo tout yo gen menm patwon pou kraze Ayiti. Bòs yo ba yo lòd pou yo detwi peyi a, pou yo fè Ayiti fon sèl avèk Sendomeng. Mesye, zanmi ou menm ki la kap tande nou la, pa gen kesyon lavalas, pa gen kesyon phtk, pase yo tout se de fpil fatra. Se de pil fatra ki kont Haiti. Nou besye tout moun leve kanpe pou peyi sa. Salomon ou jwet pou ou.
E dimi ou wè gon batay ki gen la ant CPT a ant Leslie Voltaire avèk Guy Boy ou konprann poukisa se sou fon bal la m ale wi. Pa rapò Garry Conille te rankontre avèk Luis Abinader, Lesly Voltaire ap fè jalouzi, li di se li ki te eli ki gen kontak ak Luis Abinader, kou sa tou lè 2 nèg yo ap goumen paske entèl te rankontre Luis Abinader. Sa Jovenel a di men ou wè nan ki peyi n ap fonksyone, nèg gen pwoblèm avèk lòt nèg, men gen CPT, Lesly Voltaire gen pwoblèm avèk Garry Conille paske Garry Conille te rankontre Luis Abinader, Abinader Mereren ap rega fè pal avèk men lè 2 mesye yo fè ap goumen antre yo menm. Jodia mwen map di avèk pèp ayisyen. Ou menm kap koute mwen an Rpi Dominikèn e wè pandan wap dòmi la ou pa gen dòmi nan zon paske wap veye imigrasyon. Rantre lakay ou olye wap bay imilye w vin mete men nan pat la. Gen anpil ayisyen kap viv Lè peyi tout ansanm, yo menm se debi batay la di, e m ba w garanti, imedyatman batay la demare, w ap jwenn Ayisyen k ap sòti an Frans, w ap jwenn Ayisyen k ap sòti Etazini, w ap jwenn Ayisyen k ap sòti Kanada, gen Ayisyen menm ki Brezil, Chili, yo menm yo di yo pare, bon gen Ayisyen ki Chili menm, yo di se depi yo jwenn vòl, y ap antre di. Sa vle di gen yon motivasyon, gen yon detèminasyon anpil Ayisyen atravè mond lan, yo menm yo pare la, yo di imedyatman batay la li lanse tout bon vre, Ebyen ebyen yap fè prezans yo la ebyen di dyab bonjou ap manje w pa di dyab bonjou ap manje w anpil ayisyen di kòman fè peyi sa li gen ensekirite moun ap di moun paka antre ladan moun paka vin envesti ladan di mi pale ke se chak jou ebyen anpil blan ap antre nan peyi a se chak jou anpil nèg ki gen kòb ap antre nan peyi a ebyen nou wè ayisyen ki di mi pi patou atravè mond lan yo menm yo di yo pare a nenpòt moman Ebyen batay la kòmanse, ebyen yo menm yo di yap fè fen an paske yo menm yap di e pandan tan an yap bay lajan pa yo men gen anpil la tou apati de demen la di mi pita la yo menm yap kòmanse fè rezèvasyon tikè yo la pou yo vin antre nan rès batay la ebyen rive 18 novanm di mi nou kapab kòmanse libere peyi a men arive 2025 m baw garanti ebyen pèp la dwe konfyan Popilasyon tou di Midouri pote lame fòs. Ebyen nan batay ki gen la, paske batay ki gen la li pa yon batay Guy Philippe, li pa yon batay Jimmy, li pa yon batay E. Salomon Guy, li pa yon batay Jourdan, li se yon batay nou tout pèp ayisyen an, li se yon batay nou tout. Depi se pa kounye a n ap pale de peyi sa pou n ede peyi sa avanse, m panse ke jodi a Jourdan Di, pèp ayisyen an gen yon devwa, gen yon devwa anfas yo. Devwa istorik Salomon, yon devwa istorik. Jodi a nou pral refè istwa. An nou refè istwa, n ap refè istwa. Salomon, ou konnen, nou vle di ke nou menm jodi a ki nan dyaspora, alò m santi nan analiz m ap fè yo, dyaspora bokou plis sansib. Pou yon revolisyon fèt nan peyi Dayiti ke menm pèp kap soufri a. Se sam eleksyon sa m fè. Men lòt kote map gade dimi Salomon Jourdan kap fè analiz avèk divizyon Garry Conille avèk CP a ou wè klas politik la divize ou wè medya a yo tou divize medya anliy yo. Si w sou tandans medya anliy yo. Gen nan medya an liy yo ou wè k ap frape CP a, sa vle di medya an liy sa yo nan Kanga Ikoni an. Gen nan medya an liy yo k ap frape Guy Ikoni, sa vle di medya an liy sa yo menm yo nan kan CP a. E se sa, jodi a, popilasyon an dwe idantifye. Paske pi gwo kou popilasyon an pran e menmen medya yo, menmen jounalis. Pi gwo kou pèp ayisyen pran e menmen atis yo. Paske le pli souvan, lè y ap fè popilasyon an pran movèz vwa, yo pase pa medya yo. E medya yo gen gwo mwayen nan men yo paske yo gen gwo patwon.

Yo konnen si revolisyon sa a ta fèt, y ap vin mete kòd nan kou yo, kote yo nan Florid la, kote yo nan Konektikèt la, kote yo ye Masasousèt la, kote yo ye Kanada a, kote yo ye Sendomeng lan pou mennen nan jijman. Ki fè ke nèg yo gen nesesite yo menm pou yo envesti dè milyon de goud. pou envesti yo anndan medya yo pou medya yo pale pou yo. Sa vle di pou Ayiti pi mal ke jan li ap yo pa janm travèse lpi yo pa janm rive devan lajistis hein epi yo kapab pwoteje pitit ak pitit pitit yo. Se sa batay la ye. E de lòt kote ou pral jwenn tankou sa Rameau sot di talè a yon Luis Abinader ki sot nan peyi Liban. ki ateri Sendomeng e ki rive prezidan Sendomeng. Ou pa jwenn yon boulè sou Dimitri Vorbe ou Shev Abdallah, yon seri de nèg ki nan klas ekonomik lan ke nou rele koligat, nou rele oligat konwonpi, se yo la kounye a yo fè yon maryaj e se sa yo tap chache a yo jwenn li. Yo jwenn yon depòte menm jan avè yo, kounye a yap konjige avèk depòte Kennedy Abinader la Pou yo fè yon sèl ekip kont peyi Dayiti. Ebyen kounye a plan a pa cheve. Kounye a la objektif la se fè Ayiti tounen depatman de la Repiblik Dominikèn. E fè Ayiti tounen depatman de la Repiblik Dominikèn, se lè sa ou pral konnen ka de mantalite. Paske objektif yo se rive detwi nou. Detwi nou e fè nou pale de Papa Desalin, fè nou pale de yon endepandans, fè nou pale de 18 novanm 1803. Guy ou di bagay ki bèl la wi e depòte bagay pou Luis Abinader la wap abiye tou Guy Abinader se yon depòte li ye e ki gen konpòtman wòl gen la jodi an mèt avans. Vwala.
Fè moun yo depòte de peyi Liban. Se yon seri de depòte kounye a la yo jwenn nan rejyon an la, yo jwenn nan Karayib la la, nan il la la. Kounye a la yo chita ansanm nan otèl yo, yo di men sa yo pral fè nou kòm pèp. E nou menm jodi a, nou dwe idantifye. E sa revolisyon an dwe make nou la jodi a la, nou menm jèn fanm, jèn gason, ke nèg yo majinalize, ke nèg yo timonize, ke nèg yo imilye, yo fè nou tounen chòv. Se la a, revèy la dwe kòmanse klati nan sèvo nou. Paske.